Kòman nou ye? Videyo anvan m te di nou admisyon pral ouvri. Ebyen admisyon yo ouvri, y ap fèmen an avril 2023. Donk si w vle vin nan Inivèsite Ottawa pou sesyon septanm 2023, se moman an menm pou w kapab fè deman admisyon pa w la. Videyo sa a se yon titoryèl. Li pral montre nou etap pa etap kijan pou nou fè demand admisyon nou an. Si ou swiv li alalèt jan m ban nou l la, nou ta sipoze pa gen twòp pwoblèm pou nou fè demand admisyon. Jan m te di nou deja, nou konnen ke nivo Université d'Ottawa mande lè w ap vini ann Ayiti fòk ou pase Bac 1, Bac 2. Men mwen menm, mwen m ban nou ti poul la, m di nou yo pral mande nou relevé de notes seconde, reto, filo plis Bac 1, Bac 2. Pou moun ki pral mande m èske fòk papye reto filo yo legalize, Wi wap bezwen legalize yo men ou pap bezwen legalize yo pou kòmanse pwosesis la. Depi yo fin pran w wap gen pou voye papye orijinal ou ale, lè sa wap bezwen legalize yo. Aprè sa, tès de lang depi wap vin etidye nan Inivèsite Dotawa le pli souvan yo pa mande tès de lang pou al pase tès de lang ankò. Men sa ka rive ke yo mande w. Jan m te di nou an, m pral montre nou kijan nou kapab kòmanse demand d'admisyon nou an. Sit entènèt la se ouac.on.ca. M ap ekri l anba ekran an pou nou, men nou kapab toujou gade l la. Se ouac.on.ca. Li te tou la. Nou klike sou li. Apre sa, n ap klike sou franse pou n ka tradui sit la. N ap desann, n ap klike sou premye cycle 1 0 5. N ap desann paj la. Nou sipoze li tout enfòmasyon sa yo. Epi w ap klike sou kreye yon kont ou ak. Donk, nou pral eseye kreye yon la, m ap kreye l sou nenpòt non, ok, pou n kapab wè, paske m anvi nou konprann vrèman. Prenon legal, pa egzanp, m di. Fè kondisyon suivant nap li sa yo epi ou klike Sarah Joseph 01 ok ou klike sou kreye mon kat e mon kont ou ap apre sa stati o Canada o moman de la demand wap klike sou sa ou pa gen okenn stati Canada ou fè next paske nou pap viv Canada ok ok la mwen gentan nan kont ou ap pam nan.

Non an toumante. Sara Maude Joseph. Non de famiy anteryè, sa se pou si on moun marye, pa egzanp la, ou gen sinyati mari ou, la wap mete sinyati jèn fi ou. Sèks, nou di Sara son fanm. Dat de nesans an toumante. E pi vous idantifye vous a tit de manb d'une premyè nasyon, otoktòn, danda, tout sa yo se non. Paske ou pa sa. Vos parents tuteurs ont-ils fréquenté une université ou un collège? Sa a trè enpòtan. Poukisa? Paske gen bous nan inivèsite a pou moun paran yo pa t gen chans al nan inivèsite. Sa vle di, si nan fanmi w, fanmi, se pa fanmi elaji, matant, tonton, kouzen, se pa sa. Si nan fanmi w, manman w, papa w, yo pa t fè etid inivèsitè, se ou menm ki premye al nan inivèsite, w ap di wi. Pa egzanp, m di wi. Y ap bay on bous, m kwè gon bous mil dola pou sa. Sitwayènte e lang, stati o Kanada o moman de la demand, nou gentan di oken stati. Nou pa goken stati Kanada. Peyi de sitwayènte, m chwazi Ayiti, ou jis klike sou H la sou ekran an. Si vou nèt pa ne o Kanada, la dat aktyèl ou prevu de vòt antre o peyi. Lekòl isit kòmanse nan mwa septanm. Kounye a ou menm, ou kapab toujou di w ap vini on mwa avan, oswa on semèn avan. Pa egzanp, kòm se pou 2022, n ap fè demand sa la, m ap mete 2022, epi m di m ap rive on 15 out. 08. Wè, yo jis mande w mwa. Mete mwa anvan lekòl la ap kòmanse a. Lang matènèl, anglè, fransè, met ot, paske se kreyòl, epi lang de korespondans, lang de korespondans se lang inivèsite a dwe kominike avè w nan tout imel, mete fransè. Sovgade e kontinye. Pase an revi vo ransènyeman pèsonèl. Sa se tout enfòmasyon ou dwe pase an revi pou ka konnen. Pase a kowòdone. N ap di nou, se nan pati sa a, tout etap sa yo nou dwe ranpli yo. M ap mande mèske m ap gen tan ranpli tout avè nou, n ap gade. Kowòdone. Sa se imel mwen. Stati a non verifye paske yo voye yon lyen pou mwen sou imel sa m bay la. e fòm klike sou li an pou yo ka verifye l. Adrès, wap mete adrès ou, la pòs wap mete li. Nimeyo de telefòn, wap klike sou ajoute pou chak sa, wap mete nimeyo de telefòn ou. Antesedan skolè, la, la trè zenpòtan. La ou pral ajoute tout lekòl ou te pase. Nou chwazi peyi yo Kanada, m di peyi, Ayiti, nou chwazi Ayiti. Ou ap chwazi lekòl segondè, ou klike ekòl. Gen kèk lekòl Ayiti ki tou parèt. Pa egzanp, wè gwen ki nou di sa rate. Eske Kanada ou pran fi? Bon m pa konnen. Bon m di katspreso. M di kolèj 4 Spreswa, epi w ap mete dat de debi. Fòma, wè yo tou ba ou l. Ane, mwa. W ap mete l lè w te rantre lekòl la, lè w fini. Ane di nivo le pli elve aten, si e te 2 zan w te fè nan lekòl la, w ap mete 2 zan. Fò w mete tout lekòl segondè w te pase. Ou konprann? Fò w mete tout. Si e te 12 zan w te fè, mete 12 zan. 13 zan, 13 zan. Èske w konprann? Sizyèm ane, tout bagay sa yo nèt, wap mete, wap gade sa ki koresponn avò, wap chwazi l. E pi, tip de diplòm ou grad, wap gade ki sa w te chwazi, ki sa w te pran, èske se bakaloreya, nenpòt sa li ye. Oswa bakaloreya ekòl segondè, e pi ou fè sovgade, e kontinye. Malerezman fòk mwen ranpli l pou m kapab montre nou. Bon, m pa bezwen ranpli l. Pa egzanp, si w te chwazi ekòl pòstsegondè, sa ki enteresan se ke lè w ap enskri nan Inivèsite Ottawa, fò w deklare tout etid ou te fè. Si se te sèlman lekòl segondè ou te pase, ou met lekòl segondè. Men si w te pase, si w te al nan yon kou apre lekòl segondè, pa egzanp nou chwazi pòstsegondè, Yap. Epi n ap chwazi lekòl sa nou te al nan inivèsite a. Pa egzanp, son moun di li te nan Inivèsite Deta Dayiti. Se li menm ki State University of Haiti. Se li menm sa. Bon, ban m mete Inivèsite Inika, pase pou l ka pi fasil pou nou. W ap mete dat ou te antre Inika a. Pa egzanp, si moun nan te antre 2010. setyèm mwa, epi moun nan fini 2014, senkyèm mwa, w ap mete l konsa. Nivo le pli elve aten. Si se te 4 an te fè, ou mete 4 ane. Domèn detid, w ap chwazi domèn detid la, an di administrasyon de zafè, m pa konn si inuka genyen, m jis chwazi l konsa. Epi tip de diplòm ou grad. Bakaloreya a, se li menm ki lisans lan, w ap chwazi pa w la. Si w di lisans, lisans. Men si w di lisans, yo ka mande w papye a. Donk si w konnen w pa gen papye a, w ap chwazi ane ki koresponn a ave w la. E pi stati di diplome de la nòt, pa egzanp, si, bon, sa se pou postsegondè yo, si w gen, si w vle pran li, pa egzanp, wè si w klike sou prevu, y ap ba w dat w ap pran diplome nan. Si w pa prevwa pran li, ou klike sou non prevu epi ou fè sovgade e kontinu. Banm gade si m ka fè next. Dire di diplom. 4 an. Se lisans 4 an Ayiti. M fè sovgade e kontinu. M pral klike sou ajoute etablisman ankò pou m ajoute tout lòt lekòl m te pase. Ankò, w ap chwazi peyi a ki se Ayiti. N ap desann. Epi ekòl segondè ou swa ekòl pòs segondè w ap chwazi sa w vle. M espere videyo sa pa long paske m vreman pa vle videyo yo long. Donk lò fini ranpli tout sa yo, wè, pakouri pwogram. Nou pral chèche, lò rive nan pakouri pwogram, se lak trèz enpòtan, w ap chèche pa inivèsite. Epi ou chèche Inivèsite d'Ottawa. Inivèsite d'Ottawa.

Epi yo banm tout enfòmasyon sou jeni sivil. Epi y ap mande m èske kowòp wi ou non. M pa vreman konn si pwogram sa gen kowòp, men w ap gen tan konnen so nan nivo w ka poze m kesyon. Ban m mete non. Epi w ap chwazi nivo skolè premyè ane. Se premyè ane w ap rantre nan pwogram nan epi w klike anrejistre le pwogram. Nou pral chwazi yon lòt pwogram. Pa bliye se jeni ki te premye chwa mwen. Bon, sonje m t ap di nou pran òd de priyorite, se sa. Nou pral chwazi yon lòt pwogram, ajoute, nou pral nan. Syans enfimyè se nan fakilte dè syans de la sante. Nou desann, nou desann, nou desann, nou wè, n ap klike sou syans enfimyè. Kòd pwogram nan se ONF. Nou klike sou li. Yo tou di nou, yo tou ban nou l, lè w ap chwazi nan ki nivo w ap antre premyè ane epi w ekri anrejistre le pwogram. N ap pral chwazi yon twazyèm pwogram, ajou pwogram, pa inivèsite, Université d'Ottawa. Par egzanp, si yon moun di l ap vin etidye mizik isit, nou nan fakilte dezar, nou chwazi mizik. Nou wè gen anpil opsyon pou mizik. Nou chwazi premye ane epi n fè anrejistre le pwogram. Donk, se vreman la, nimewo di chwa se lò pral mete yo nan lòd. Si, pa egzamp, se syans enfimi a ki ou pi renmen, ou met an ti nimewo 1 bò kote l, epi ou met sa nimewo 2, epi ou met sa nimewo 3. Se kòm si la nou di, syans enfimi a se premye chwa. Si ou tou bon ladann, ou tou bon. Men si ou pa bon ladann, y ap pral gade dezyèm chwa a, y ap pral analize l pou ou. Si ou pa bon nan dezyèm chwa a, y ap pral gade twazyèm chwa a pou yo analize l pou ou. Epi, lè w fini chwazi pwogram, ou p ap gen pou w telechaje okenn dokiman. Si w bloke pi devan w ap fè m konnen paske videyo a pa ka twò long. N ap klike sou chak sa yo pou n ka konnen. Menm si n wè relve de nòt, pa okipe nou, se pou, se pa pou nou. Se pa la nou pral met relve de nòt nou. Aktivite e anplwa, sa trè enpòtan tou. W ap mete tout aktivite w, tout travay ke w te genyen, te metye benevola w ap mete. W ap klike sou sa yo pou w ka ajoute l. Epi dènye pati a se verifye e soumètre. Ya pral fè w pase tout fòmilè la pou wè si w te fè erè, epi se la w ap gen pou peye, pa bliye m te di nou se 256 dola kanadyen. M vrèman swete nou te konprann, si nou pat konprann tou kite kòmantè oswa ekri m sou Facebook Messenger. N a ka kontinye nan yon lòt videyo. Ke nou te gade videyo a, nou konprann li, e m espere ke nou prè kounye a pou nou fè Demand admisyon nou an pou kont nou. Sonje like videyo a, like paj la, abone avèk chèn YouTube la epi sonje pataje videyo a. Map tann kesyon w nan kòmantè, vrèman dezole si m poko ka reponn tout kesyon, se paske lekòl mwen kòmanse. Nap wè videyo a fèt an plizyè pati se paske m vrèman pa gen tan map fè tout efò m pou m ka toujou lage videyo pou nou. Babay tout moun, na wè nan lòt videyo.